Bonjou bonswa medam e mesye e depandamman de lè wap gade video sa mezanmi video sa nap antre nan istwa tou swit san pèdi tan mezanmi jan nap swiv lan la gays widiana salanbe fednaelle byen salanbe widiana mete nan bòl fednaelle e widiana mete anpil sekrè fednaelle deyò. E an nou raple nou ke sa fè plizyè jou ke Strong li menm l ap pwomote e yon genlè yon fim ke l jwe ladan l, yon bagay bay sinema. Sa vle di Strong montre ke li menm li tounen bak. Piske Widiana li menm e se yon moun ki te renmen Strong anpil ou konprann paske e nou konnen Strong ki travay li te fè nan sinema nou konnen Strong li menm li t ap fè yon gran travay nan sinema ayisyen an. Ebyen e widiana ki renmen paske strong tounen bak widiana poste strong men pandan widiana poste strong lan sanbleretil ke fednaelle fache fednaelle pa kontan nou konprann sa vle di nou wè fednaelle li menm ta sanble li toujou vle se li menm ki pou piwo se de li menm pou yo ap pale se sak fè wap wè gen anpil aktris ki tounen fanatik fednaelle ebyen guys san widiana li menm li te fè pòs sa widiana salanbe fednaelle byen byen salanbe nou pap pèdi tan guys nou pral li voice yo pou ou avan tou nap di w byenvni sou chanèl pa nou an ki se lakay news tv lakay news tv kòm nou konnen son chanèl e ki toujou la ki pou ban nou enfòmasyon kelke swa sou plan li ye a ki pou pote bon enfòmasyon pou nou nan bon ti mamit tan ebyen guys nap mande ou pou abone avèk chanèl lan sou poko abone e ou menm ki gentan abone nap remèsye ou pou paske ou rete fidèl ansanm avèk nou ebyen guys san pèdi tan nou pral li voice ke Widiana li menm e se pa voice non nou pral li e kisa Widiana li menm li te di Fednaelle ki pòs Widiana te fè. Nou wè Widiane an ki tap di e ebyen Miley konn touye vè nan vant ou tou chawony excuse moi l'expression e mwen pa konn al mande Miley mwen tap trouve m kokorat sal sa trè soumoun jan Miley te baw on kontra e konsa li te banm li tou Wi ebyen epou w te di miley pa banm kontra e figi kaka mwen wè m pa wè nou epi nou wè m nou anpil koze timoun e nap desann anba pou li di konsa e tou aral de krèk mwen wè m poste strong nou fache nou pa plase pou nou di nou wè tout koze sa m pa menm bezwen fin li bagay lan pou nou guys m pa menm bezwen m pral pran lòt m ka li pou nou. Pou nou montre ou kòman Widiana li menm li mete nan bòl Fednaelle. Nou pral li yon lòt pou ou paske nou pa fin li tout, nou konprann? Nou pat fin li tout, nou pral li yon lòt pou ou. Ebyen guys, Widiana tap kontinye pou l te di konsa, manman pwazon, si moun pa ka wè vrè vizaj ou, paske w pete je yo, manman malfektè, ou gen pou w vole lougawou gwo midi, e yo gen pou yo fè w vole lougawou gwo midi pou gen pwòp papa pitit ou pou w gen hèn pou li pou siksè li waww e kokorat parèy ou ki pou kontinye mache anba zòd ou widiana pap janm konsa ankò manipilatris ou pap ka manipilem ankò e sak fèm poste strong ou tou soti pou ta manjem nan manman lougawou pran pòz ou renmen moun e sak pa abitye avèw ki pou pran nan fab ou yo merd mezanmi se konsa bagay lan ye guys se konsa bagay lan ye sa vle di widiana li menm li mete nan bòl li mete nan bòl aktris lan kòm nou wè fednaelle li menm se konsa li toujou bezwen pou moun ki pou sipòte li e sak fè gen anpil ti sousou ki sou youtube lan gen anpil ti sousou e gen anpil gen anpil ti sousou nan sinema wap wè yo toujou anba. e yo toujou panse, donk si tout fwa yo, yo, yo, yo pa fednaelle, yo toujou panse ke chanèl yo pap mache ankò. Donk, m pa di pou yo pa fednaelle, ou konprann? Men, e, la sèl choz, sèl, sèl sa m konnen, m, m ton, m konnen, toujou, m tou, m konnen gen yon bagay, gen, gen de bagay ki kache ki poko devwale, nou konprann? Gen anpil bagay ki gen pou l devwale guys, nou mèt mete chèz nou, nou mèt chita pou nou tann tout bagay ki gen pou yo devwale an. E widiana gen rezon, nou konprann sam diw la paske gen anpil moun ki tounen ti sousou. Li, moun nan, moun nan gen gen paj instra, instagram li, moun nan granmoun, sil fè pòs li sa pa ka deranjew, sa pa ka fache, li po, li poste strong li, li poste moun li vle, menm menm kel ta poste, li poste moun li vle, sa pa ka deranjew. Dayè Strong li menm li te pati tout moun te panse Strong te ale nèt sa vle di e sembleretil ke li menm li tap pi kontan pou Strong te ale nèt wap wè lap lap di konsa Fedlame yo Fedlove yo pinga yo bay moun atansyon kote li te ye pi lwen e li li li li kòmanse nan chemen siksè li se anpil egri anpil koze ebyen guys nap swiv match la nou konprann nap swiv sa ki pral pase, kòman sa pral ye. Donk, n ap di pou kite kòmantè pa w lan nan espas kòmantè an. Paske Widiana, nou konnen Widiana ki te abitye avè n.